Min Biznis genyen privilèj rankontre pou ou antreprenè ki dèyè Sazi Kreyasyon an. Jodi a, n a pral pale avè l an lon e laj sou biznis li, sou pwojè l genyen pou Sazi Kreyasyon, sou sa k ap fèt nan moman an nan Sazi Kreyasyon. Rapidman, n ap pase w Pwopriyetè Sazi Kreyasyon an, nou evite di non l, se li k ap prezante tèt li pou spektatè Main Business yo. Mèsi Maxime. E m ap salye tout moun ki ap suiv emisyon sa ansanm avèk mwen jodi an. E m ap pwofite di ou mèsi dèske ou te envite m patisipe nan show sa avèk nou. Se yon plezi.
Donk non pa m se Sajin Zizi. E kòm Maxime te di l tanto, mwen se fondatris e jerant Sazi Kreyasyon. Li se yon konpani ki kreye depi mas 2015 e nou spesyalize nan desine ak pwodui valiz pou fi ak gason. Aktyèlman nou genyen 5 anplwaye o total, ikonpri mwen menm, e nou lokalize nou nan Dèlma 83. Ok, mèsi.
Trè byen.

M te toujou renmen koud, m te toujou koud pou poupe, rad pa m tou, tank lè m ap grandi. Men, o final, m te vin deside, m di m ap lanse m nan fè valiz. Mwen genyen de rezon, de gwo rezon ki te fè m rantre nan mond biznis. Premye an, se ke mwen te vrèman vle kite travay mwen e vin travay avèk tèt mwen. Paske nan travay m pa vrèman te gen tan. pou tèt mwen pou anyen pèsonèl mwen e dezyèm rezon an sè ke nou tout la nou konnen ke an Ayiti sosyete nou an plis favorize gason olye de fi e sa vle di kote ke ann di ke medam yo yo mèt gen diplòm nan men yo yo pa ka jwenn travay li pa fasil pou yo e m te vin ap reflechi sou sa epi m ap di konsa e ke bon e medam sa yo ki nan milye riral yo mwen ki pa te pat jwenn yon chans pou l te al lekòl, egzakteman, ki dire pou l ta fè etid pou l gen papye pou l al travay. Donk m imajine kòman sa ye pou yo. Donk m te vin di bon m panse ke m kapab kreye yon konpani kote ke m ka mete yon aspè sosyal ladan l e ke m kapab ede medam sa yo pou yo avanse.
Ok, bon. Alò, si n ap rezime rezon ki fè ou rantre nan biznis yo, jisteman, genyen 1 pou w gen plis tan, epi 2 pou w kontribiye a pote yon repons nan pwoblèm machism ki gen nan sosyete a, favorizasyon gason sou fi yo. Deja, èske n ka enskri biznis ou an nan kategori yon biznis sosyal? Eske n ka di sa? Li, anfèt, m ka di lè de, paske yon antrepriz an jeneral, sa ke anpil moun pa konprann, lò ke ou gen yon antrepriz, ou ka toujou gen yon aspè, yon pati sosyal ladan l. Ok, ou pa oblije kòmsi ou gen biznis lan, ou di bon ou rete nan biznis lan epi ou kenbe biznis lan. E m pran egzanp sou Digicel ki gen fondasyon Digicel ki gen yon pati k ap fè sosyal. Ok donk se se se la menm choz mwen antrepriz men an menm tan mwen e gen yon pote yon kontribisyon pote yon kontribisyon nan kominote m. Hmm pou chita bèl vizyon sa ou sot dekri pou nou nan kesyon avan an ki strateji ou enplemante pou rive fè fas a konkirans lan e grandi biznis ou chak jou ok. pou rive konstwi jisteman sa ou vle konstwi kòm biznis lan?
Anfèt, mwen pa, m pa vrèman fokis sou konkirans. Men, lè w ap kreye yon antrepriz, ou sipoze fè etid di mache, gade kiyès ki la deja sou beton an k ap travay, kisa ke. Kisa ke yo ofri, kisa kliyantèl lan bezwen pou kapab fè kreye antrepriz pa w la e kreye pwodui pa w la. Mwen menm kisa mwen fè, mwen jis mwen panse avèk yon valè ajoute e mwen chèche fè pwodui m yo avèk plis orijinalite. Paske mwen menm son moun ki te toujou renmen fè la diferans de tout fason. Donk mwen enplemante sa nan pwodwi m yo pou mwen menm pou m kapab avanse e anplis mwen fè yon fason pou ke pri mwen yo kapab meyè konpetitif abòdab egzakteman pa rapò avèk lòt pri pwodwi ki nan menm sans ansanm avèk mwen. Ok si se pa twò demande an mwayèn ki pri yon valiz ou an mwayèn. E bon, sa pral depan paske gen bous, gen pochèt, nou ka di ke an mwayèn 50 dola ameriken. Ok.
Èske ou ta ka plizoumwen dekri pou espektatè yo kisa orijinalite w la ye, kisa valè ajoute Sazi Kreyasyon an ye nan kategori sa a? Premye bagay lan se ke mwen itilize kwil pou valiz mwen yo e wap gade pou wè kèlke swa modèl e kèlke swa valiz ke mwen fè wap toujou wè m gen yon mòso kòn sou li. Donk mwen vrèman renmen sa, bon m renmen travay avèk kòn, wap wè manch valiz mwen yo koleksyon aktyèl mwen an la wap wè yo fèt an kòn, mwen mete wax sou e. sou kuir lan e anplis sa ke mwen fè ankò mwen toujou kenbe pa egzanp lokal lan e m modèl kòmsi m te ka di m kenbe kòmsi lokal kòman m te ka eksplike sa
kenbe tradisyon kilti ayisyèn lan nan pwodui m yo men an menm tan avèk yon standard entènasyonal. Ok trè byen. Ok Ki wòl marketing an patikilye marketing rezo sosyo jwe nan fè konnen Sazi Kreyasyon nan fè kliyan w yo nan m ta menm di nan vann rive touche pwodwi kliyan w yo fè yo achte nan men w?
Rezo sosyo yo pou m byen di w e li jwe yon gwo wòl nan lavi Sazi. Dayè lè mwen kreye Sazi se li menm ke m te kòmanse itilize, m te tou kreye yon paj pou li e sou chak rezo yo. Se la m vann plis de tout fason. Ou mèt tande ke m ale nan fwè oubyen m mete pwodui m vann nan lòt boutik e otre, se la ke m vann plis. Sa k fè m ka di ke li vrèman li kreye yon gwo wòl nan lavi Sazi paske mwen vann plis ladan l. Ok.
Eske pa aza ou gen yon bidjè pou marketing nan fonksyònman Sazi? Wi, byen si.
Byen si mwen gen yon bidjè. Si wi, ki pousantaj ladan l k ale nan vè rezo, marketing dijital, marketing rezo sosyo? Ya mwen genyen 10 pousan nan bidjè marketing e mwen ki ale nan e rezo sosyo men mwen pa bous pwodwi m yo e ou byen paj lan e kan m te ka di sa trè souvan m pa bous li souvan poukisa mwen plis bous li nan epok m ka di Ou gen nouvèl koleksyon pa ekzanp? Pa okazyon, ou byen si gon fèt ou byen desanm ou byen nouvèl koleksyon e ot. E panse ke dèfwa lè w bous li twòp e pwi ou pa gen tan e ou pa gen anpil pwodwi pa ekzanp, la kounye a demand lan pral vin twòp e pou vin pa kapab reponn a demand lan, la li pral boykote w, li pral ou kòm si. Afekte imaj antrepriz la, eksetera. Se sa, donk mwen jis bous e m nan des okasyon e m presiz. Lè w t ap prezante Sazi Kreyasyon talè a, ou di ou fè pwodui pou fanm ak gason. Alò, ki pousantaj ou ta ka di de gason? ki achte pwodwi ou yo? Ki pousantaj de fanm ki achte pwodwi yo? Eske ou gen de done konsa?
Lè m t ap lanse pwodwi yo, m te atann mwen ke m pral gen yon pousantaj de, an n di, 80 pousan fi k ap achte nan men m, 20 pousan gason.
Men pakont, m te, bon. Moun yo, m ka di kliyantèl la desi mwen. Yo siprann mwen. Mwen genyen 60 pousan fi ki achte nan men m. M gen 40 pousan gason ki achte nan men m. E yo plis achte pwodui fi ke pwodui gason. Donk, bon mwen plis pwodui pou fi tou. Paske mesye yo, m vin, sa m vin rann mwen kont se ke mesye yo. Vrèman achte, yo achte pou madanm, pou pitit, pou sè, tantin, pou tout moun yo vrèman achte lè gen kado, lè Noël, m pat vrèman atann mwen a sa. E m panse ke mwen gen yon pwodwi ke m pral lanse trè byento e pou gason, m espere ke lè m fin lanse l, donk kounye a n ap vini a 50 50. 50 50, ok.

Isit, bon, nou konnen, si ke ou okouran de sa, an Ayiti, li pa fasil pou jwenn kredi, sitou start-up, konpani k ap fenk kreye. E nou pa vrèman gen zafè envestisman nan kilti nou tou. Donk, li pa fasil ditou kòmsi pou ta kòmanse pou di ke ou pral fè yon prè oubyen ou pral fè yon crowdfunding. Epi w ap jwenn moun ki di, a, w ap fè yon konpayi la, m ap envesti ladan l, etsètera, m ap achte tèl part, tèl, e, vwala. Se sa. Mwen menm kisa m te fè parapò a sa, m te gentan analize sa a depi lè m te fin deside m di m ap kreye SAZY. Mwen ekri pwojè m, mwen fè bidjè m, epi parapò a sa, sa te vin ede m pou m konnen men kisa m ap bezwen pou m kòmanse. Donk. A lepòk m t ap travay toujou donk a chak mwa m fin touche salè mwen, mwen achte yon bagay mete la. Donk m achte yon pati mete la jiskaske m fin pran tout sa kòmsi m te bezwen oubyen sa ki te esansyèl pou m te kapab kòmanse. Epi imedyateman ke m fin achte tout materyèl, tout sa ke m ap bezwen pou m kapab kòmanse epi mwen demisyone. Donk mwen kòmanse Sazi lakay mwen avèk yon. machin a koud. Ok.
Non, sa pa gen twò lontan pou n pa di ankò nan moman n ap pale a, gen yon kesyon pandemi kowonaviris. Kòman kowonaviris te afekte Sazi Kreyasyon e ki difikilte ou te rankontre? Ki opòtinite tou ou wè pou aprè kowonaviris la? E pou biznis ou an? Amm.
Kowonaviris ak bon, li afekte tout moun, tout antrepriz. E m pa, m pa, m pa fè ladiferans. Ok. E mwen te oblije rive yon kote, mwen te oblije fèmen atelye an pou m te fè anplwaye yo rete lakay yo paske. Vant lan te vin vreman bese. M ka konte sou dwèt mwen konbyen valiz m vann pandan epòk sa a. Egzakteman.
Se pa t priyorite yo. Donk, m ap gen afè valiz sa a m ap vin pale la a. Sa va gade yo la. Donk, vant yo te vreman bese. Donk, m te oblije pran yon ti poz. Men an menm tan, mwen menm, m pa, ou konnen, m pa tèlman renmen chita ap gade oubyen ap tann lè. lè tout bagay ranje pou m ta kpab rekòmanse. E tan sa ke m te fè lakay mwen an, li te vrèman ede m pou mwen travay nan kreyativite m. E ede m travay tou sou nouvo pwojè pou m enplemante anndan Sazi Kreyasyon. De seri de pwodui de tou lè jou ke tout moun ap kapab itilize kèlkeswa kriz ki ta nou ta ap. vin fè fas avèl e dans le futur donk m konnen ke e pwodwi sa yo yap toujou ka vann e kelkwa sak pase an on fason pou ke sa di pa rete e pou sak pase nan kowona pou l pa rive l ankò ok
pandan egzistans sa di Sajin kisa w ta ka di w reyalize kòm antreprenè ou pi fyè de li. Aah bon kòm antreprenè m gen 2 bagay m gen plizyè wi men map fè mansyon de 2 sèlman paske se yo menm ki fèm vrèman pi fyè jan ke ou sot di talè an. Premye bagay lan se lajwa. ke mwen jwenn, mwen wè nan vizaj medam sa yo ke mwen bay fòmasyon e ke mwen chèche travay pou yo aprè e ke mwen ede kreye biznis pa yo, kè kontan sa a, ou konprann, soulajman sa a. Mwen wè nan vizaj yo em sa li vrèman pwokirem yon jwa kem paka eksplike li fèm fyè tou de em de tèt mwen e de sa map fè a tou em dezyèm bagay ankò em ki fèm fyè sè ke mwen te patisipe nan yon konkou ke gouvènman ameriken an te òganize pou jèn antreprenè ki se yon Young Leaders of the Americas Initiative Fellowship Program. e mwen te fè pati de plis ke 500 antreprenè ki te aplike pou pwogram sa a, e mwen menm mwen te fè pati de 9 sa ke yo te chwazi yo pou patisipe ladan l. Enteresan. E mwen te ale Ozetazini pou nou pran fòmasyon sou antreprenerya, e an menm tan tou nou te gen chans pou nou te. fè yon pwogram, yon exchange program, estadi m pataje konesans e ot avèk yon lòt konpani, bon gen moun ki di internship, e kòman on di sa deja an fransè? Ah ok, yon sòm de staj. Staj, mèsi, gen moun ki di ke se staj, men e mwen te fè li avèk yon konpani ki fè menm bagay avè m, donk mwen te aprann anpil de yo e yo te aprann anpil de mwen tou.
Sazi kreyasyon egziste depi 2015, wap wap run, wap wap jere biznis sa a, èske ou ka di se yon biznis ki pwofitab ou defisitè, sil pwofitab nan ki pousantaj ou ta ka di benefis ou ye sou chif dafè w ansanm revni ke ke biznis lan jenere?
Bon, m pap di ke sazi defisitè, men pa kont. E nou konnen kijan bagay yo difisil an Ayiti. Sitou lè w ap fenk kòmanse, li vrèman difisil. M pran, m aprann on pakèt leson avèk avèk Sazi. E si mwen pa te, si m pa t gen detèminasyon,

Tran ant 25 a 30 pousan. Ok. E ke aktyèlman m konnen ke m ap travay sou sa pou l kapab vin plis. Ok. E pou n kapab kontinye avanse. Ok.
Alò, ki kote w wè Sazi Kreyasyon nan 5 an?
Vizyon m pou Sazi se. Vini yon mank karayibeyèn entènasyonal nan nan mond mond lan byen sur mwen vrèman vle rive lwen avèk sazi m vrèman vle mete kilti ayisyèn nan e fa e fashon ayisyen an nan yon nivo entènasyonal. Ok
bon Alò, n ap avanse nan fen show a, kòm tout moun konnen tout sa k kòmanse fò l fini. La a, nou ap ba ou 3 minit pou w pale ak kliyan w yo, ki san dout konte pou ou anpil, e tou w ap pwodigue yon konsèy a Moun ki ta renmen fè biznis ou kap fè biznis an Ayiti ki ta renmen jwenn yon konsèy ki pèmèt ke avans pat te dekouraje oubyen m pa konnen men ou ka bay yon konsèy. Map di
tout kliyan m yo yon gwo mèsi pou lanmou ke nou pote bay Sazi, pou fidelite nou paske san nou. Pa tap gen sa di. San kliyan, pa gen antrepriz. E m di nou yon gwo mèsi. E dezyèm enfòmasyon ke ou mande m pou m bay enfòmasyon e a konsèy ok a moun ki vle patisipe, ki vle fè biznis. Oubyen kap fè biznis.
Choz ke m toujou, sa ke m toujou di e ke map toujou kontinye di. Se fò nou pa pè oze, fò n pa pè riske. Bagay yo pa fasil se vre men avèk detèminasyon n ap rive. Epi yon lòt bagay ankò mwen remake ke moun yo toujou ap fè bak sou li, yo pè echèk. Fò n pa pè pran echèk, fò n pa pè tonbe. Paske lè nou tonbe an e ke nou leve aprè sa, se leve sa a ki pral fè nou vin pi fò. Li aprann nou pakèt bagay, li fè nou gen. kapab avanse pi byen epi kenbe fokis nou.
Ok donk mèsi, mèsi Sajin pou patisipasyon w nan emisyon Min Biznis lan, mèsi a spektatè yo ki toujou fidèl nan randevou sa chak semèn ki gade emisyon an, ki ankouraje nou lè yo ban nou yon ti like, lè yo pataje emisyon an, lè